Videyo mwen pote pou jodi a mwen pral montre ou kòman ou kapab fè pou transfere yon aplikasyon ki sou telefòn ou sou kat memwa pafwa ou konn enstale yon aplikasyon epitou telefòn ou an pa gen ase de kapasite pou l kenbe aplikasyon sa ou menm ou oblije al achte yon kat memwa men ou pa konn kijan pou pran aplikasyon sa pou mete l sou kat memwa. Epitou wap itilizel sou telefòn lan, anbyen m esperew gad video sa jiska la fen pou ka konn tout sa pou fè pou ka konn kòman pou transfere aplikasyon sou yon kat memwa. M espere ke ou byen, map diw byenveni si ou nouvo sou chanèl la e map envitew pou abòne pou kapab ankouraje travay la, pou kapab antre nan fanmi an tou pou kapab resevwa yon notifikasyon k ap anonse w chak fwa lè m lage yon videyo. M ap pran yon ti poz, m ap retounen apre. Mwen retounen apre poz la. Ok. Ou pral nan paramèt telefòn nan. Nou pral nan paramèt telefòn nan. An ale. Ou pral nan paramèt. Swiv tout sa map fè yo. Gad videyo a jiska la fen. Si tout fwa gen yon bagay ou pa konprann. Pa ezite poze m kesyon nan kòmantè a tou. Ok. Nou pral nan paramèt. Kounya. Lè ou fin antre nan paramèt. Sou gen menm te. Menm telefòn avèm tou paske telefòn nan menm nan son J3 li ye e si w gen yon J7 yon J4 tou m panse wap gen menm entèfas sa si w ap antre nan paramèt si tout fwa w pa bezwen ou pral nan aplikasyon si tout fwa w pa bezwen al chache aplikasyon sa w ka fè ou menm ou pral nan ba de rechèch la anlè a la ok. Epi tou sa w ap fè ou menm, w ap ekri aplikasyon. Ok, kòm nou ka wè la, yo gentan ban mwen. Ok, sa m ap fè mwen menm, mwen pral nan aplikasyon. M ap antre nan aplikasyon. Kounya lè w fin antre nan aplikasyon m ap tann sa fini kounya lè w fin antre nan aplikasyon ou menm sa w pral fè ou pral chache aplikasyon ou te telechaje a aplikasyon ki pran anpil espas sou telefòn nan ou vle transfere l sou kat memwa ou pral chache l mwen menm se piska mwen pral pran.

Ok. Kounye a, lè w fin antre nan Pisca, y ap ba w done mobil, batri, stokaj, memwa. Ok. Ou menm, si yo ba w toule kat sa yo, sa w ap chwazi ou menm, w ap pran stokaj aplik, ou pral nan stokaj aplikasyon an, w ap antre nan stokaj. Mwen menm, m ap antre nan stokaj. Ok. Kòm nou ka wè la, yo. Yo dim a e piska pran 137 137 MO itilize sou 16 giga dan memwa de laparèy. Sa m ap fè m ap antre nan stokaj e pi tou. Kòm nou ka wè anlè a la yo make stokaj itilize memwa de laparèy. Sa vle di se sou memwa. telefòn nan aplikasyon an ye sa map fè kounya mwen menm mwen pral modifyel ou pral modifyel ou menm wap klike sou modifye epi tou wap wè yo make kat SD si w pa gen kat memwa sou telefòn ou an li pap make konsa yo pap ba ou l ok map klike sou kat SD epi tou yap voye m la sa map fè kounya wap wè anba la yo make deplase sa vle di se Aplikasyon an map deplase pou mwen voyel sou kat memwa m. Map fè deplase. Map fè deplase. Ok. Lap pran yon ti tan tou piti. Pandan wap deplase la mwen pa ta swete ou pou etire. pou etire kat memwa a, ni tou, kòm nou ka, kòm nou ka wè la, yo, yo tou di ou li la. Yo di ou piga ou retire periferik stokaj kat SD a pandan transfè a, paske aplikasyon an ka pa disponib. Li p ap disponib depi transfè a pa fini. M ap tann li fini.

Ok, kòm nou ka wè la 100%, kounye a li fini. Kòm nou ka wè tout bagay chanje, nou ka wè stokaj itilize a kounye a li, nou ka wè make stokaj ekstèn. Sa vle di, li pa ap itilize memwa telefòn nan ankò, nou pa wè l make a laparèy ankò, stokaj de laparèy, ok, nou pa wè l make sa ankò. Kounya Mwen fini se la map met yon fen nan video a siw gentan rive la w gad video a map diw pou abòne pouw ede travay la mache pouw antre nan fanmi an tou konsa tou wap resevwa yon notifikasyon kap anonsew chak fwa lèm lage yon video pataje video a ak zanmiw envite zanmiw vin abòne ak chanèl la map diw mèsi mèsi tchaw tchaw a la pwochèn.